Kòman nou ye kòman nou ye tout moun anfòm anfòm nou byen leve maten an la antouka kòm pwomi e jodi a nou retounen nou pral rantre nan paramèt yo jis pou n montre e pa yon bagay ki konplike l ye paske yo fasilite n manifaktirè a fasilite nou avèk jan li prezante e tout detay yo nou pral remake la toutalè donk. Tout bagay se liv, sonje m te di nou sa, tout sa nap fè se apati de liv, paske lè moun nan fin fè aparèy la, li eseye yon pakèt bagay ladan l, eseye eseye epi swivan sa l jwenn yo, epi l pran yo l ekri yo la, ok, tout sa nap fè respekte liv manifaktire yo byen menm si nou pa achte aparèy yo avèk liv lan, avèk mark la epi modèl lan ok.

Umm Kounye a la nou pral pale de kòman pou modifye paramèt sa yo an fonksyon de batri w la. Ankò yn fwa, nou pap tenu kont, nou pa oblije tenu kont de sa k nan liv la, men sitou de sa ki vin pou batri nou yo. Batri nou yo gen manyèl ki vin avè yo, gen liv ki vin avè yo. Nan liv la yo di nou men kisa pou nou ba l, petèt men nan ki maj pou nou ba li kòm bulk charge, men kisa pou nou ba li kòm yon absorption, men kisa pou nou ba li kòm float. Donk nap respekte sa nan batri yo. Sa a li menm li jis bay yon bagay jeneral gwoso modo men l pa espesifik pou yon batri vrèman. Donk plis fè manyèl batri yo konfyans nan sans sa. Bon, nou pral antre nan meni sa a. E sa l di, ok nan pati operation. Lè nou antre nan pati operation li yo byen di nou wi, assuming all connections are connected and tightly secure. Pou nou asire nou ke tout koneksyon yo byen fèt, byen sere, san pwoblèm. Anvan nou komanse ba yo. Epi locate the power button on the solar inverter and turn the main power switch to the on position. Chèche idantifye kote power a ye ke nou konnen deja paske nou te ouvri l semèn pase. Epi pou nou turn li on. Donk pou nou ka rantre nan menu yo. Ok, yo di ou the following describe the basic operation of the solar inverter charger. Ok di bagay sa ap ba nou basic enfòmasyon de baz pou ok bagay sa hybrid inverter sa apre sa yo di ou LCD operation nou pral nan LCD a se ekran an ki limen an yo di the solar inverter is equipped with 3 LCD indicators and 4 working button li genyen 3 Ti limyè, LCD, ok, 3 ti limyè k ap endike nou. Epi l genyen 4 bouton ke ou ka touche, ke ou ka peze dirèkteman. Ok, la a nou pral nan plis detay, ki sa LED? Wè pa egzanp nan anba la a, nan LED. Yo di nou ki sa, ki enfòmasyon LED a ba nou. Premye LED a, li ba nou AC oubyen inverter. Sètadi yo pral di nou, swivan ki koulè a, ki sa l ye. AC oubyen inverter. Premye sak sou bò goch la ou di mwen sa ok lap sou la se li menm se sa epi nou pral ale nan sans sa nou menm de goch vè la dwat ok li di nou premye a li ba nou ni enfòmasyon sou AC epi ni lèn sou inverter li gon yellow color li gon koulè jòn lè koulè a solid kankou l rete nèt li pap flache li sinifi the output will power by the AC line Sètadi, kouran sòti a, vòltaj n ap jwenn sòti a, se AC, se kouran de vil lan oubyen jeneratris lan ki alimante l. Men kounye a lè koulè jòn nan ap flache nan menm grenn LED a wi, sonje sa wi. Lè l ap flache, li di nou the output is powered by battery or PV in battery mode. Li di sòti vòltaj la, l ap alimante pa batri oubyen pano solèy yo. Donk se yon sèl bouton an, yon sèl ti LED a li ba nou 2 endikasyon. Pi ba, lè nou pral nan charge, alò nan mitan kounye a, bouton nan mitan an lè nou pral nan charge yo di nou, charge an li menm li koulè green, li koulè vert. Lè lap flache, li di battery is charging, batri ap chaje, kounye a lèl rete solid, battery is full, batri yo full, se endikasyon sal ba nou. Aprè sa, nan fold lan li menm, lòt bouton an ki sou bò dwat nèt, li menm li bay koulè rouge, Se solid sèlman l ap rete. Lè l solid, li di system fault. Tankou gen yon erè, yon bagay kèlkonk. Ok? Donk, se sa n ap chèche. Kounye a, nou pral nan Key Parameter yo. Nou pral nan bouton yo kounye a. Nan bouton yo gen set, de la gauche vers la droite. Set lan li bon pou go to, pou ale ladan l, pou ale Oubyen pou exit, nou pral ladan l toutalè nou pral wè sa, oubyen pou exit setting menu, pou ou exit menu an. Epi up se previous selection, pou ka al nan sa w te genyen deja a, dènye sa ou te sot ladan l lan. Epi down se next. Ok, lè w peze down nan ou pral nan pwochèn nan. Epi ENT a li menm. Under the setting menu, determine Under the setting menu, determine Enter options Gen pou nan Suivan ki menu ou ye a epi l ap ba w e Pou w rantre nan Pou w rantre Opsyon pou w rantre nan kote w prale a pa egzanp Ok Lè n avanse pi devan nou wè Sa yo enpòtan Fò nou konnen ki enfòmasyon e aparèy la ap ba nou a pati de nimewo yo nou pral swiv. Alò nan nimewo sa a, li ba nou, li gen rapò avèk yon seri de chema k ap parèt sou ekran an. Chema sa yo se yon seri de enfòmasyon y ap ba nou. Ok, nimewo 1 pa egzanp, li di nou, The arrow only display during startup

Nimewo 5, ok, bay 2 flèch. Bon, petèt li ba w endikasyon. Ok, l ap mennen w kote. Apre sa, nimewo 6, The arrow only display during startup and do not part of the solar inverter. Li di se lè l ap demare l montre w pati nimewo 6 lan. Li pa gen, kankou l pa gen okenn fonksyon vrèman pou nou. Se lè l ap demare l montre l. Epi nimewo 7 li menm indicates that the battery is powering the inverter circuit. Yo di, la a, se batri a k ap alimante inverter a, tankou se sou batri nou ye. Se sa l vle di, nimewo 7 la. Epi nimewo 8, indicates that the inverter circuit is powering the load. Se inverter a k ap alimante kay la. Ok, se sa l montre. Donk, epi pi devan, alò, si nou pral sou tout bagay yo, sa yo menm yo pi senp. Pi devan an, nou wè AC indicate AC, epi PV se indicate panneau solaire input.

Power, AC input voltage, AC input frequency, PV input voltage, internal heat sink, hmm, temperature, ok, pou anndan an, and software version. Alò, nou plis ou mwen konprann sa. Yo di nan seksyon sa a, l ap jis ba nou endikasyon ki ba nou e voltaj AC, e battery charge current, kantite kouran k ap chaje batri yo, charge power, kantite pwisans e k ap alimante baay yo, swa invètè oubyen kay la, ke n ap wè, epi l make AC voltaj input li ba w kantite volt AC a genyen, epi AC frekan li ba w frekans lan, epi l ba w pano solèy voltaj yo, siman l ap modifye detanzantan, ke l bay tout bagay sou, epi l ba w tanperati anndan aparèy la tou. Epi software version nan se petèt l ap di w tèl vèsyon de ki software ke yo itilize a, ok, ke aplikasyon yo itilize pou sistèm nan opere a. Bon. The following, ok, sa a pi ba a. The following is on the right side of the LCD. Sa a li menm yo di l sou bò dwat LCD a. Epi l ba w tout pil zero anba nèt la, ok. Indicates output voltage, li ba w, se menm bagay yo prèske. Sa a anlè a, li ba w yon seri de detay, sa a anba a ba w yon seri de lòt detay men ki petèt kab diferan. Li di sa a e li ba ou. E output voltaj la, ok map tou dil direkteman epil ba ou kouran kap sòti a tou, epil ba ou pwisans kap sòti a, epil ba ou e visual power sa power ke nap itilize pwisans ke nap itilize a epi batri discharge current lap baw batri jan batri ap dechaje ki ak ki volum kouran kap sot ladanl epil bay software version nan tou ki vèsyon wap itilize in this setting mode

Nou pral nan LCD Programmable Feature, kòm n ap wè afiche. Nan LCD Programmable Feature la, li di nou ki sa? Li di nou n ap peze bouton Set la. Lè nou peze bouton Set la ki ekri sou, alò nan kat bouton yo, sou bò goch lan, ok. Epi ki la a. La a n ap kòmanse de goch vè la dwat, ok. De la goch vè la dwat. Li di lè n peze bouton Set la, li pral afiche 2 zewo. kap flache nan ekran epi 2 zero sa yo kounya ou menm ou pral peze bouton anba oubyen anwo up oubyen down epi pou kab chwazi nan ki paramèt ou vle rantre a epi lè w rantre nan paramèt ou bezwen an ou peze enter pou al sou li epi yn fwa ke ou peze enter pou al sou li epi kounya ou pral kab ajiste l avèk bouton anwo anba pou mete swivan ki voltaj ou bezwen ke nou pral fè toutalè epi finalman wap peze enter Pou kab e seleksyone sa ou fin e te chwazi yo ok avèk anwo anba yo ok epi e se tou hein epi aprè sa wap peze 7 kap pèmèt ou sòti nan meni an tou kòm nou sòt li toutalè an antouka e nap nou prale nou pral nan vòltaj sak konsène nou se vòltaj nou pral chwazi sèlman pou uhm lèd asid batri wet lèd asid batri ok jis sak konsène nou kouramman ke nou jwenn nou kab petèt Jwenn jel tou men m panse wet led acid bad wi he said floated led acid bad wi constant voltage charging 58 pwen foit I mean 58 point 4 volts li di constant sa a dire sa nap rele bulk charge la se li lap bay au tout début lap bal 58 pwen 4 vol epi float charge lan li menm sa se lel fin full net nap kenbe yon ti voltaj constant sou li kap vin 55 pwen 2. k ap kenbe jis pou batri yo ka toujou kenbe full chaj alò lè batri yo fin full alò se pou lead acid epi l di e floated lead acid battery constant voltage charge o sa m te nan sealed ok AGM se li m te pran I mean floated se menm bagay 58 pwen 4 epi 55 pwen 2 se menm bagay avèk e a la pa kont pou gel Jel li menm kont Saint Charge lan lap kenbel a 56 pwen 8 olye de 58 pwen 4 pou lèd asid batri yo oubyen AGM nan jel lan li menm lap 50 56 pwen 8 ok epi alò pou Float Charge lan li menm lap vin sa se pou Regular Charge lan Bulk Charge lan kap 56 pwen 8 lan epi Float Charge lan lap vini 55 pwen 2 menm jan avèk lòt yo epi Lithium li menm li gen lòt paramèt pal. Li genyen lithium nan ap ba ou string 50 pwen kad ke nou pa pral over l, n ap al jis kenbe led asid batri a, ou konprann? Kòman l fonksyone? Sètadi li ba w posiblite pou w kab chwazi tout bagay, ou peze 7, lè w peze 7 li afiche 2 zero yo, liv la ap eksplike w chak nimewo sa yo a kisa yo koresponn ok, nan liv la nou jwenn yo. M ap afiche paj la pou nou rapidman donk. Epi lè nou vanse, nou wè si pou n chanje paramèt batri k ap chaje yo, se nan nimewo 8 pou n ale. Ou wè li? Epi n ap peze, Up, n ap monte. Alò, nan kisa n te ye? Nou te nan zewo, nan Up, men Up. 1, 2, 3, nou pral nan 8. 8. Lè nou nan 8 lan la a, l ale sou Sealed. Sed lè lè la sed batri ok nap chanjel alò nap fè enter dabò epi nap chanje sed lan nap metel nan user pou nou kab chanjel an fonksyon de ki batri nou genyen an ok flooded sa se pou flooded lè la sed batri epi gel sa se pou gel nou pa pral nan gel la si nou genyenl Tip batri sa yo, nou pa vle chanje paramèt yo, nou tou chwazi l. Epi nou annik peze inter pou jèl pa egzanp. Inter pou jèl epi n peze 7, nou sòti. La a li tou kalibre pou jèl batri. L ap chaje jèl batri an fonksyon de ki paramèt yo te pre-kalkile pou jèl. Pa egzanp, pou jèl la, nou gen nan liv la, m ap afiche manyèl lan, li di nou, Jèl, lè l a se batri constant, ok, constant la ak sa l ap bay la, boost voltage an, ball voltage, Batri an lap bay, lap met deyò a se 56 pwen 8. Epi float lan li menm lap metel a 55 pwen 2. Donk, men nou menm si nou vle modifyel an fonksyon de batri pa nou yo. Si nou wè jèl batri nou genyen an pa egzanp diferan, nou pral nan menu an pou nou modifyel. Men kanmenm, na prale, nap retire jèl la epi nou pral nan user define an. Si nou bezwen Chanje jèl pa nou an, nou pap ka kitel sou jèl nou, paske jèl li a prekalibre, lap tou ba ba nou sam sot di yo la. Men si nou bezwen chanje pou jèl pa nou an, si nou wè jèl pa nou an diferan, nou pral nan 7, epi nou pral nan nimewo 8 ankò, hop, 8, epi nou fè enter. Kounya olye de jel nap modifyel nan user. Bon sa e pou lithium nou pa bezwen sa yo. Ok nou pa bezwen al nan lithium suivant konbyen ki tip lithium ke liv la ba nou yo. Nou pral jis al nan user ok. La user define se la wap kab modifye paramèt yo ok. Le nou rantre ladanl nou di nou rantre user a. Kounya la ok nou fini se sou user mode nou metel. Nou pral nan lòt nimewo pou nou kab chanje si nou bezwen bulk charge la yo rele l boost charge si nou bezwen chanje boost charge la nou pral nan nimewo 9 kounye a la li di nou al nan 9 ok òp epi la a li li prekalibre l a 58 pwen 4 si nou bezwen chanje l pa egzanp a 58 pwen 2 on egzanp pa ou kont paske li di l ap diminye l pa pwent 4 m pa konn si l ap bay li men kanmenm Batri ap nan March sa, batri nou an. Lesansyèl nou pral nan Inter, nou antre nan Nine nan, epi nap chanje sa a, nou bezwen Down 58 point zero, li pa gen point pou a. Pa egzanp 57 pwen 6, si pa nou an te kalibre pou 57 pwen 6. Epi nou dil Inter! Epi la a nou Escape nou sòti. Ok? Epi la a lap pranl sa se pou bouk bulk lan si nou bezwen chanje lòt yo tou se de menm men kanmenm nou pral retounen sou li ok 7 de 0 yo nou pral nan ah sorry nou pral nan 9 8 tou sou user li toujou sou user a epi 9 la nou te chanje la 57.6 nou fè enter sou li epi nou pral mete la sal te ye a ok jis paske nou pa gen batri konekte vrèman. Oh sorry up 58 point 4 58 point 4 that's that was it ok li pa nan ok 58 point 4 lan epi nou dil enter si pa egzanp nou te bezwen sa se pou bulk charge lan si pa egzanp nou te bezwen chanje float charge lan Flowchart jan an se nimewo 11. Nou pral nan 11 kounye a. Ok, donk se konsa li menm li ye. 11. Li di nou flowchart jan se 55 pwen 2 pa defo. Epi nou menm si nou ta bezwen chanje l swivan batri nou an. Epi nou fè enter menm jan an sou li. La nou ladan l epi up and down ap pèmèt nou chanje. Ok, alò maksimòm l ap bay 55 pwen. Ok, la nou an up 55 pwen 6. Ann wè maksimòm nan konbyen l ap ye. 55, 56, 50. 6.4, lap montre l pa pwen fo epi 56 pwen, swivan batri nou an. Men pa defo, li te genyen l a 55.2 je kwa. E banm verifye nan manyèl la, yeah 55.2, ok nap mete l back sou 55.2, down. That's it ok nou metel nan janl te ye a jis poun pa chanje bagay yo paske nou pa gen batri k konekte avèl epi nou fè enter epi la an fè back epi n sòti donk se konsa pou modifye paramèt yo lojikman swivan ki tip batri wap sèvi a sak pi senp si batri w la pa gen lòt rekòmandasyon ou jis rantre nan set lan. Epi ou chwazi zero nimewo 8 ok. Ok ou pap metel sou user sèt fwa si nou fè enter sou li epi nou pral chanjel an fonksyon de ki batri wap sèvi a si se sealed lè la seed batri ou nèk fè enter sou sealed ou fini epi si se gel tou Si se flooded led asid batri, flooded wet asid batri, sa ke kouran man itilize yo avek asid yo ki kab vide dlo yo ou metel sou flooded, men si se gel tou ou kitel sou gel epi ou fè yn tè epi ou fè 7 ou soti ok donk se sa, sa se si ou pat bezwen chanje paramèt yo vreman, si ou pat bezwen chanje boost charge, equalization se pou led asid batri selman, flooded led asid batri ok wet batri yo men grosso modo se sa, nou pap kitel sou gel. Nap metel sou sal te ye pa defo ki te te ki se te sealed ok sealed de la se batri epi nou fè enter epi nou sòti epi la jis montre nou li gen 46 pwen 9 vòl kel jwenn de batri yo ke nou konnen se apati de power supply yo nou met an seri a epil bay 120 a la sòti donk se te sa pou jodi a nou te vle antre nan paramèt yo jis poun montre nou kòman poun modifye tout bagay donk nou wè bagay yo pa gen maji ladan yo Lesansyèl se li liv la ankò yn fwa li liv yo m toujou di nou sa paske lè manifaktirè fè bagay yo gen anpil gwo enjenyè anpil gwo moun kalifye ke yo fè ap travay ladan yo alò ou di mwens ke yo fè pwograme yo epi yo sòti manyèl la yo di nou men kòman pou nou itilize yo e lesansyèl nou panse nap vanse nou te kòmanse a a kounye a n ka di nou nan de. Epi nap monte au jour le jour. Nap di tout moun mèsi anpil, mèsi pou sipò, mèsi pou atansyon ke w ba nou, epi mèsi tou pou pataje wap pataje videyo yo, anpil mesye yo dim sa, yo pataje videyo a fanmi yo, yo pataje videyo yo a zanmi yo, yo pataje videyo yo sou gwoup ke yo ye, nou apresye sa ok, epi kontinye fè travay la, epi nap mache ansanm nou menm tou bò kote pa nou nap travay nap fè anpil videyo, kenbe fèm a la pwochèn, bon bagay.